Dosye tps se kounye a k gen koze nan peyi Etazini. Nan minit ke map pale avè nou la, Lakou Siprèm nan pwoblèm, yo ekri jij Anasy Reyes pou yo mande l pou l kapab fè prese prese pou reponn. Enben avèk dokiman ke yo te voye ba li a, Bagay yo konplike paske Lakou Siprèm fè konnen se jij Ana Reyes li menm ki mete gwo blòk sou dosye sa a ki fè pyès moun pa ka depòte. Ebyen Donald Trump kouri prese prese pran desizyon nan Lakou Siprèm, li fòse nèg yo fè bagay la, ebyen nan minit map pale avè nou la yo pa ka fè yon pa lago yon pa geta. Gen gwo chans pou ti vyè sa toujou menm si l pa renouvle men kesyon depòtasyon an Yo di yo pa ka ale la a. Nan minit m ap pale avè nou la a, enben jij Ana Sireyès pa deside reponn administrasyon Donald Trump lan, se youn nan rezon ki fè l fè silans. Enben, pa gen pyès lòt wout pa bwa ke administrasyon Donald Trump lan li menm, li kapab pran nan minit n ap pale la a pou dosye tps la nan peyi Etazini. Woy! Gwo koze nan kan Repibliken, gwo divizyon pete! Enben, Gouvènè Ohio a nan pale de McDowin li menm fè deklarasyon kote ke li kalifye Ayiti de peyi lanfè. Ebyen si Ayiti son peyi lanfè, li di administrasyon Donald Trump lan eske reyèlman li prè pou l voye moun yo nan lanfè a vrèman. Ebyen li kanpe an kwa, li di pyès moun pa prale nan lanfè a an Ayiti, tout moun ap rete yon pa lagob. Yon pa ki ta pap fèt, yap rete nan kay tonton Sam nan, yap rete Lèzetazunidamerik, moun CBS yo gen bon nouvèl kounya, bagay yo konplike pou adminisasyon Donald Trump lan, repibliken yo vire do ba yo, McDarwin fè koze nan Ohio, ebyen nan yon entèvyou kel akòde mpral baw, mpral fè w tande tout sa McDarwin di, e mpral eksplike w tikal pa tikal, detay pa detay. Men jiska bon zanmi pam kitem diw m envite w abòne ak platfòm sa peze men w sou bouton notifikasyon an yeah an gade anba a li make sabòne oubyen lap make subscribe sa depan nan lang telefòn nan se konfigire abòne avèl like video sa peze men w sou ti pous la lòt bagay ki enteresan ankò pa janm bliye fè sa ale nan kòmantè a Fè manifestasyon, make tps lan, renouvle, envèjan pou 3 mwa. Lage le sang de Jezi nan kòmantè a. Paske wè pa wè, nou pap pèdi batay la. Frè m ak sè m yo, nan minit m ap pale avè nou la a, enben jij Anasy Reyes, ki chwazi fè silans nan dosye tps la, enben li gagode bagay yo, li chavire bagay yo, li dedouble bagay yo la a. Enben Lakou Siprèm ekri Ebyen jij Ana Reyes jodi a nan tribinal enferyè a ki se lakou siprèm ebyen yo mande l pou l retire blòk ke l te mete sou dosye sa pou l deklete dosye a pou l retire seri sa ke l te mete sou kesyon pou depòtasyon ayisyen yo ebyen yo di yon pa nago pap fèt yon pa gita pap fèt tout moun ap rete nan lakou lèzetazini yo pa gon pa yap fè ak kesyon tps la ebyen fò m di w sa gouvènè Ohio a Nan sousi pou l rankontre avèk jij Ana Sears pou yo konnen ki asosyasyon ke l kapab moute pou kontinye pote plent pou administrasyon Donald Trump lan, enben daprè tout dènyè enfòmasyon aprè manda Donald Trump kapab ale nan prizon malgre lwa federal amerikèn nan yo gon jerofwèl nan politik la, yon ansyen prezidan pa ta sipoze dèyè bawo, enben. Yap gade ki nouvèl lwa kapab vote pou Donald Trump li menm al peye pou ansanm de vye desizyon ke l pran nan tèt peyi a. Savwa lagè ke l deklare avèk divès peyi nan mond lan, ebyen plizyè desizyon administrativ ke l li fòse yon seri de enstans pran nan peyi a. Fò m di w sa nan vil Filadelfia, ebyen gen plizyè sitwayen ki kanpe batay avèk ajan ice yo nan sousi pou yo kapab pwoteje imigran ayisyen yo, pwoteje moun cbs yo, Frèm ak sèm yo, bagay yo dejenere nan moman nan Etazini. Moun yo te panse, otomatikman, ebyen Lakou Siprèm, DHS, uscis, fin pran desizyon pou koupe tps la, se te fini. Ebyen moman moman rive, priyè a moute, gras a desann, Bondye desann an pèsòn, li vin batay pou moun tps yo. Ebyen la, Lakou Siprèm, se èd l ap mande jij Adacireas nan moman pou ke l kapab gade nan ki nivo ke li menm li kapab desele dosye sa pou bay aksè pou yo kapab fè mas depòtasyon an. Sanble prizon yo, sanble sant detansyon yo kòmanse gen twòp moun lan men nèg yo, yo cho yo frèt, yo pa konn kisa pou yo fè. Sa k di a, ou se prezidan se vre, men ou pa ka pran desizyon pou depòte moun yo nenpòt kijan, toutotan ke dosye a li menm li pa fin regle. Kesyon kap poze la, eske jij Ana Sireyès la prive nou moman lap trayi kominote ayisyèn nan, eske lap trayi moun tps yo, nou pa konnen. Madam se mesye nan minit map pale avè nou la, beton an chofe lèzetazini. Repibliken kanpe anfas Donald Trump. Mezanmi se pa ti gè k genyen, rale chèz paw zanmim, abòne ak platfòm nan, chita, like videyo a, m pral fè w tande koze, m pral fè w tande bagay kap pase lèzetazini damerik nan moman.
Gouvènman Donald Trump lan jwenn limyè wouj nou tout nou konn sa, jounen jodi a tps koupe pou l ka kòmanse ansanm avèk mas depòtasyon an. Ebyen moun santi bon, sa w poko konnen Ana se Reyès se li menm lakou siprèm voye di pou l degaje l kou mèt Janjak pou l retire blòk li te mete sou administrasyon Trump lan paske se li menm ki bloke dosye mas depòtasyon ki fè l poko kòmanse. Eyy! Kisa Jij Ana Reyes di nan koze sa? Eske lap debloke dosye a ou di mwens eske lap fè gouvènman Donald Trump lan parèt kòm yon gouvèneman ki ò la lwa? Kisak ka rive yo? Eske si Ana C. Reyes pa debloke dosye a eske gouvèneman ap ka rive fè mas depòtasyon sou ayisyen ke l te swete a? Nan yon ti tan ki pa twò lwen, moun santi bon, mwen menm Lynn m pral met bagay nan men w antretan n ap fè w konnen Ohio ki se yon state repibliken dozado ansanm avèk Prezidan Donald Trump oo nan moman m ap pale ansanm avèk ou la a gouvènè Ohio a fè yon dènye deklarasyon tout moun sezi l al pi lwen

Yo ta pral yon lòt kote. Yo pral travay lòt kote.
Men pa gen moun la a ki ta pral tounen Ayiti. Moun santiman, m poko janm sezi konsa. Gouvènè Ohio a ki son repibliken, mete koze atè. W ap anvi tande tout pawòl kote nan moman m ap pale ansanm avèk ou la a, koze tps la fè gouvènè Ohio a dozado ansanm avèk Prezidan Donald Trump. Oiiy! Guerline Joseph moun santiman, ki se yon reprezantan nan Miami, ebyen li menm li fè gwo deklarasyon, li pwente le dwa sou gouvèneman Alix Didier Fils-Aimé a, li fè konnen se sèl li menm ki kapab ede ayisyen k sou tps yo nan moman map pale ansanm avèk ou la. Kisa Guerline Joseph di? Ki pwopozisyon li mande? Ki aksyon l mande pou kapab ede ayisyen ki an sitiyasyon difisil yo kapab rete Etazini? Nan yon ti tan ki pa twò lwen, mwen menm Lynn, m pral met bagay nan men w. O o! N ap fè w rive Mirbalè se tèt chaje. Moun santi bon gon aksyon k ap pase Mirbalè, wa sezi tande otorite abandone. Majistra rele polisye nan zòn yo pou di mete kò deyò bay chèf gouvène. Ebyen gwoup moun sa yo w ap gade dèyè m nan la, ou pral sezi tande aksyon yo fè. Moun santi bon? Peyi m malad jouk nan zo, se avèk anpil kè sere, men fò m ba ou enfòmasyon an kanmenm. Oo! Otorite sa a w ap gade nan Okap s on otorite moun santi bon. Ke m pral ba w enfòmasyon de kiyès li ye, poutèt ti kote pou medam yo pipi, li wete lavi malerèz la. Fini l fini! Li dil pap kite lapolis vin met men souli lap gentan touye tèt li men pandan lap dil pral touye tèt li a se gade tout moun gade yo wè lap fon pakèt pòs sou Facebook li poko janm ka touye tèt li rale ti chèz baw abòne ansanm avèk li nan pataje video sa yo tout kote. Pwen sa yo, ansanm avèk divès lòt n ap gen pou n devlope nan yon ti tan ki pa twò lwen, antretan, ou menm k ap kouri kite Etazini jounen jodi a, ou menm ki bezwen rantre Kanada, Kanada se plan B ou, pa al bay moun manje lajan ou, rale telefòn ou, konpoze 6 1 3. Voulez reunir votre famille au Canada? Vous voulez venir au Canada comme travailleur qualifié? Nous pouvons vous accompagner tout au long du processus.

Nimewo anba a nan deskripsyon an, rele nan jonch imigrasyon pou w kapab konn tout jan pou w rive Kanada. Hey! Gouvènman Donald Trump lan yo gen limyè vèt nan men yo. Lakou Siprèm nou tout nou te gentan konnen nan dat ki te 25 jen, Lakou Siprèm te ba yo feu vert, di yo ke yo pa wè rezon pou tps la rete, yo ba yo posibilite. Pou yo kòmanse pou yo kanpe tps e nou tout nou konnen depi tps kanpe mas depòtasyon pral kòmanse eyy nou tout nou konnen yè gouvènman Donald Trump lan te fè nou konnen vrèman apati de 27 jiyè tps kanpe epfwt son sèl koze li anraje l debòde administrasyon bezwen kòmanse ap fè depòtasyon woyy gon blokaj Depòtasyon an poko ka kòmanse. Sak pase? Jij Ana Sereyès te mete yon blòk, di administrasyon Trump lan pa gen dwa manyen moun yo toutotan dosye a toujou lakou, toutotan dosye a toujou li menm an fonksyon. Ebyen, malgre Lakou Siprèm te bay desizyon, se pa li ki te met blòk la, se jij Ana Sereyès ki te mete l. Ebyen, jounen jodi a moun santi bon. Lakou Siprèm voye di jij Ana Reyes debloke dosye a, bay gouvènman Trump la otorizasyon pou kòmanse fè mas depòtasyon legalman. Se pa ke l pa ka fè l, Lakou Siprèm ba l feu vert li kapab, men malgre y ap fè sa ki an deyò lalwa, yo toujou bezwen fè moun konnen y ap obsève lalwa. Kounya la menm, yo mande jij Ana C. Reyes pou l debloke, pou l retire blòk li te mete sou administrasyon Anpeche l kòmanse fè mas depòtasyon an, jij Anace Reyes moun santi bon chita sou blòk glas li. Jij Anace Reyes kounye a tout moun ap gade èske l pral di wi Lakou Siprèm mande m pou m fè l ebyen wi mwen bay otorizasyon ou di mwens l ap kontinye fè ti landeng li konn fè a kote l konnen yo ka toujou fè mas depòtasyon men Nan zye mond lan, nan zye devan pèp gouvènman ameriken an, l pral moutre sa yo pral fè a se yon bagay rasis, se yon bagay ò la lwa. Si jij Ana Sereyès pa bay otorizasyon, y ap ka toujou fè l, men devan zye pèp ameriken an, y ap wè se yon gouvèneman ki aji ò la lwa ki fè sa l vle. Ki sa w panse? Di m, ki desizyon ou panse jij Ana Sereyès pral pran? Èske l ap sede devan Lakou Siprèm ki di l, pou l fè bagay yo legal pou l debloke ou di mwens eske lap kontinye kanpe pou l di non administrasyon an pa gen okenn dwa pou depòte moun sa yo ke jounen jodi a yo pa vin avèk on prèv tanjib yo pa moutre kote 350 mil ayisyen ap anpeche sekirite enteryè nan peyi a moun santi bon nap ret swiv depi nouvèl la tonbe nap pote l ba ou men hehey an al fon rive kote gouvènè Ohio a yon repibliken Mesye sa a w ap gade dèyè m nan l pa lòt ke yon repibliken. Gouvènè Ohio a te gentan di Prezidan Donald Trump li pa nan koze l ap retire Ayisyen yo yo menm kote l ye a. Bagay sa a mete moun yo dozado. Li di menm lè tps kanpe, ebyen li menm li kanpe dan bò kote Ayisyen yo. Tout sa yo menm yo kapab fè l nan kote pwovensyal pou ede Ayisyen nan Ohio, y ap fè l. Yo gen tan di, yo se lèt a sitwon. M ap mande moun santi bon rele senatè, rele depite bò kote w la, si tout moun te fè menm jan ansanm avèk gouvènè Ohio a, bagay la te bon. Tout pwovens lan te di yo menm yo p ap mache sou lòd yo, Ayisyen yo ede yo anpil paske se pa tanpri souple n ap mande. Lè w rive nan yon peyi yo dwe ede w. Tout moun wè sa k ap pase lakay. Ebyen, gouvènè Ohio a li menm, li pa t met dlo nan bouch li aprè desizyon tps la pou l di, se nan lanfè moun yo prale, yo p ap ka desann nan lanfè a. Pa gen moun ki ap tounen nan lanfè a, se pa mwen k ap pale, se tradui m ka tradui, ann tande Mark DeWine ki se gouvènè Ohio a li menm ki t ap pale nan mikwo yon jounalis.

Ou ka imajine w Pòtoprens se kapital Ayiti? Ou ka imajine sa? Rezon k fè moun pa ka vwayaje Ayiti ou pa ka al nan Pòtoprens se paske gang ap tire sou avyon.
Pa gen moun ki ka vwayaje an Ayiti. Se yon sitiyasyon tèt chaje k gen lòt bò a.
Sitiyasyon vrèman terib an Ayiti.
An Ayiti, yo gen yon gouvènman k pa p mache, yo gen yon polis ki pa ka regle anyen.
Se yon kawo total ki gen nan peyi a.
Chak vire tounen, gen yon zak kriminalite k fèt. Yo tiye timoun.
Soti nan yon gang antre nan lòt gang.

Tout di mwen youn pa vle tounen Haiti.
Si yo te gon chwa yo pa tap tounen Haiti.
Yo ta pito ale yon lot kote. Otomatikman yo retire tps sa se yon guerre ki genyen.
Kounya yo pap ka travay yo pap ka sipote fanmi yo. They will get out of Ohio and they will go somewhere else now. Yo pral yon lòt kote kounye a. Son lòt kote yo prale. Canada or some other country. Yo petèt prale Kanada ou di mwens yo prale nan lòt peyi. E pa mwen k ap pale non. Gouvènè Ohio a k ap pale wi. Yo pral di m o m pouse moun yo m konnen an pakèt nan nou e frekan nou ye. Nou p ap ka pale ansanm avèk gouvènè Ohio a men kantisaj si se mwen k ta bay avi sa a nou pral pale anpil ansanm avè m se pa mwen. Li di moun yo ap pito al Kanada. Yo an pral yon lòt kote yo pap tounen ayiti antouka si w pral Canada m di w rele nojoch imigrasyon nan 5 14 7 50 28 28 pa kite moun manje lajan w. Yo prale nan nenpòt lòt plas. Sa vle di, jan l pale a, l di w Ayiti pi mal pase tout lòt kote.
Men, yo pap tounen Ayiti. Se konsa, Mark Dowin ki se gouvènè Ohio a li menm, li te pale nan koze tps ki kanpe a. Moun santi bon pou l pale spesyalman pou kominote l la e l te pale ansanm avèk gouvèneman ameriken an. Bagay sa a fè moun yo dozado, bagay sa yo fè moun yo nan gwo kont paske jounen jodi a ankò yo pa dakò avèk desizyon sa a. E yo menm yo di y ap kanpe bò kote pa yo, bò kote Ayisyen. pou yo ede nan fason yo kapab. Guerline Joseph ki se direktris Haitian Appliance Bridge, nou konnen yon òganizasyon kap ede Ayisyen nan Florida, ebyen Guerline Joseph fon gwo deklarasyon nan moman nap pale la moun santi bon. Li di Alix Didier Fils-Aimé, li te nan mikwo yon medya entènasyonal, li di Alix Didier Fils-Aimé dwe frape pyel atè.

verifye e talè m pral moutre nou sak gen nan mirbalè nou pa menm ka e bay sak lakay nou sekirite n pa ka bay yon manje n pa ka fè anyen kounya pou nap di nou pare pou n ka moutre blan nou kapab nou deja anba nan ba nèt se pou nou di nan sitiyasyon ayiti ye la ayiti pap kapab resevwa mas depòtasyon ebyen se sa Guerline Joseph te al di nan mikwo medya yo nou remèsye l pou sa li fè konnen ke Alix Didier Fils-Aimé dwe kanpe pou l di yon bagay pou moun sa yo ki vilnerab jounen jodi a yo rann yo ilegal e ke pou l kanpe pou l di ke Ayiti pa prè pou l resevwa moun sa yo lakay li. Kisa n pral ba yo? Kòman n pral fè? Kòman n pral fè pou n entegre yo? Nou konnen nou pa kapab. Alò se konsa li menm li te pale nan mikwo yon radyo, Guerline Joseph di Alix Didier Fils-Aimé di sa w ap di a la a. Pa kite pou lè jij Ana Sereyès si jamè li ta siyen paske twòp presyon yo pral atake li ebyen jounen jodi a tou di sa w ap di a di Ayiti pa prè nou p ap kapab resevwa 350 mil moun vin bò kote nou sitiyasyon an ap vin pi mal tout moun wè sa k genyen yo fè Fèmen zye yo yo pa wè. Se yo menm ki toujou la nan eleksyon, se yo menm ki toujou la nan moun pou nou chwazi, se yo menm ki toujou anndan peyi nou, se yo ki toujou di yap ba nou kenyen, yap ba nou fòs, onu vini, sit vini, lòt bò vini, yo pa vle n gen lame, enben jounen jodi a sitiyasyon kawotik, gade yo nan zye tou di nou pap ka resevwa fli moun sa yo, kite l nan men yo, kite yo degaje ansanm avè yo, lè moun yo ret lakay yo ya degaje yo ba yo kat travay, ya degaje yo ba yo l pou 1 an ankò. Men nou menm nou pa dwe part of it, nou pa dwe kontribye nan moun kap tounen lakay nou alò se sa Guerline Joseph li menm li te di. Moun santi bon sezisman pi rèd bagay nou poko janm wè se du jamais vu nan mirbalè gon bagay kap pase kse tèt chaje si w swiv mwen wap konn dosye sa a byen ebyen gon bann moun ki te leve ki te pran lari jounen jodi a ki tap mande yo bezwen pou mirbalè debloke te genyen yon gwoup moun ki te fè yon komite pou al pale ansanm avèk bandi yo pou mande yo kisa yo bezwen. Bandi yo te mande 3 kondisyon, pou leta pa foure bouch nan afè yo, pou pa gen polisye ankò nan zòn nan, pou ba yo tout dwa. Ebyen majistra Mirebalais a li menm, li te mande pou gwoup feray pa la ankò, kowalisyon pa dwe la. Moun k ap reposte kont bandi yo, li mande yo pou yo ale. Majistra a menm mande kite bandi yo. Ebyen moun santi bon sa potko janm anyen, sezisman pi rèd, ayè yon gwoup moun pran lari am fèy bwa nan men jan w ap gade la kisa y ap mande, y ap mande pou polisye yo kite Mirbalè, kite bandi yo sèlman paske se sa bandi yo mande, yo tèlman ap chèche lapè, yo pa konn kijan pou yo gen lapè, ebyen yo mande pou bandi yo se sèl moun ki rete jounen jodi a nan Mirbalè. polisye pa dwe la bakòp feray pa dwe la yo anba pwisans bandi yo anpil moun di yo pa kwè moun sa yo ki te nan lari a se te de vrèman moun pwòp se moun miyanbalè yo pa konnen men yon gwoup moun te nan lari yap mande ki sa ba yo bandi an retire lapolis libere barabas. Aah sakrifye Jezi se menm bagay la alò men ki kote ayiti rive devan zye entènasyonal la devan zye tout moun se bandi kap dirije wap viv si bandi vle ebyen moun santi bon se konsa bagay yo ye nan peyim mwen pat ka pa diw li mesye sa wap gade la moun santi bon pòs sa wap gade la se imaj mesye sa mesye sa li menm ki Yon otorite nan jakmel moun santi bon yon majistra kisa li menm li genyen li kenbe madanm ni li pete fyèl madanm ni pou sa w konnen m konnen an madanm ni pa vle bal anyen madanm ni pa dis madanm ni pa dat ebyen tou swit li fin pete fyèl madanm ni li lage nan kouri l lage nan kache moun paka jwenn li men tout se pòs li fè Premye pòs li fè l di tout moun konsène yo voye je sou timoun yo, li pran pòz li pral wete lavi l, sa se premye pòs li fè jis pou l ka fè son popilasyon krenmen gen pitye pou moun malgre yo tout fin fè zak y ap bat pou jwe viktim, sa se premye pòs li fè malgre madanm ni fin mouri, dezyèman li fè yon lòt pòs li rele Seigneur Lensley Dufault. Li gen fot vre. Mwen gen kè, mwen gen kran e mwen gen kouraj. Mwen toujou kanpe bò verite ak limyè. Tout sa se yon kriminèl kap pale l touye pwòp madanm ni lap pale tenten lap fè pòs lap fè pòs li di li menm li pap kite lapolis pran l lap gentan bay tèt li jistis Destin Antoine André Tajoulout Mèt Kenton Jean Altide Bellefleur Men konsekans zak nou yo, l ap pale. Konsekans zak nou, li leve, li rale yon kouto, li kenbe madanm ni manman pitit li, li frajele l, byen frajele, kounye a l avèk tout lisidite l, poutèt ou gen pou wè, poutèt bouboun, o, poutèt fanmi foure bouch ladan, ebyen kounye a l kontinye ap fè pòs, li kontinye pale. Wi. Fanm toujou ap viktim. Li poko fini. Li malgre l kenbe madanm nan li bal kout 17 kout kouto l wete lavi l kounya l fè w konnen m renmen madanm mwen anpil anpil anpil dosye a nan men komisè Thomas pa di mèt kanton janbyen woule machin ou kouzen. Ou tande, pandan l renmen madanm ni, se sa k rele lanmou. Lanmou rele ou renmen madanm ou, ou touye l. Ou gen pou wè l te konn bat fi a anpil. Mwen ba nou dosye sa yo anpil. Si n avèk yon gason nou wè l ap leve men sou nou, nou wè l ap fè nou pase mizè, wetire kò nou. Paske menm lè l wete lavi nou, gason an ap toujou jwenn yon jan pou l jistifye l. On otorite wi majistra li kontinye di w konsa lanmò lanmò a dwòl el lavi lanmou an dwòl el chaje a sipriz se lanmou ki fè l fè sa lanmou toujou moun santi bon men sa k rele lanmou o letènèl papa pa kite pyès gason renmen m konsa kite yo renmen m jan mari m renmen m moun santi bon mwen pral fè w konnen ki dènye pawòl Pi gon dènye pòs tout longè ke Dufeau t fè li menm mwen pral lil pou ou banm on tit. Men kisa moun santi bon mouche a kite lèl fin pete fyèl madanm ni. Map viv byen ak madanm mwen depi an 2015 san pwoblèm jiskaske bèlmè mwen vin foure bouch nan dosyem ak madanm mwen depi an 2021 Mwen pa pale ak bèlmè m ki se Tata, tout moun konnen byen. Ebyen, depi an 2021, nan fwaye, fwaye m tèt anba. Tout sa m fè devan fi a l pa bon, tout sa m fè devan madanm mwen l pa bon. Toujou gen yon takotak antre nou jiskaske m manke touye li le 27 jen la. Ebyen, Yo fè arete m, se lè m libere epi pitit la eksplike m tout sa grann nan te vin fè nan kay la lè m pa t la. Lè m di pitit la se manti l ap bay, li pran men l, l al montre m kote manman an te sere bagay grann li te pote pou li yo. Mwen pran yo, mwen pibliye yo bay fanmi fi a sou Facebook. Manman fi a bay fi a yon boutèy ak yon ti pomad nan yon sachè woz e blan e li di fi a, Lè m al debouche boutèy la, men, avan li debouche boutèy la, l ap pase remèd ki nan ti sachè a sou li ak timoun yo. Se byen domaj, lajistis pa konn wanga, ebyen mwen menm, Mwen acheve travay la. Moun santi bon eske n tande rezon mouche sa bay ki fè l wete lavi madanm ni alò nou menm ki la kap tande m la nou pral bay espas kòmantè a pou nou na di m kisa nou panse. Ekout.
Ahh n oblije pale avè w sensèman. Jan nou toujou fè l. Lè bagay la pa bon, nou di l pa bon. Ok? E lè nou di sa, se jis pou ede w tou. E kon mwen men, mwen vin la pou m di w patikilyèman, kanpe sou koze vwayaje. A mwen ko gen ijans, pa vwayaje, met de yon kote, ok? E pa vwayaje, a mwen ko gen yon veritab egzijans. Pa vwayaje, menm lòske w gen aplikasyon rezidans. Mwen di w sa w di m la, bon ki aplikasyon rezidans, bagay yo pa bon. Bon se pè wap fè pè. Ok, bon mese esplike nou pou kisa mwen gen de se mwen menm lè mwen bay mwen fo. Mwen peze sa nou di a. Mwen gade pa ye pa egzanp la. Mwen gen yen tande byen guys pou nou ka konprann lojik mwen.
E vwèsi le 5 pli bon di di. Mwen gen yen e asosyasyon de zavoka menm bè yo ki yo menm voye yon alèt. Èske w konprann? Yo di sè dènye jou, pandan dènye jou sa yo, yo voye alèt la, yo gen anpil kliyan ke y ap arete nan èpòt yo. N ap pale flash domestik. E ladan yo, yo site, e se sa pou w ka konprann ki pa te, ki pa t sipoze fèt. Yo arete moun. Ki genyen Adjustment of Status Pending. Yo pran pa egzanp moun ki te vin sou viza ki rete, ki gen Adjustment Pending y ap arete yo nan èpòt. Èske ou konprann? Ou wè bagay la pa. Mwen mèt serye. Mentnan sa sa vle di? Sa pou konprann, lè yo arete moun sa yo, sa pa vle di ke yo ka depote yo vreman vre. Gen yo gen dwa arete yo poze pil kesyon yo lage yo, paske sa m vle nou klè sou sa. Se yon administrasyon ki vini jisteman pou l kreye maksimòm de panik. Men y ap fè l. Y ap fè l jounen jodi a. Nan domestik la la yo di ti y ap te gen ti ese k ap bay ou enfòmasyon. Ou pa ka pran avyon jounen jodi a. Pran avyon pa pou ou. E sa ki pi di, bon bagay ou monte kay. Pase, nenpòt moun k ap fè yon levi di kèt men. A mwen chè e pa vre, pa pare ton moun ki yè. Ou gen, ou gen yon pending. Adjèsman di, men kòman, kòman, yè, yo fè. Mètè, ban ese eksplike ou. La lwa rekonèt yon moun ki gen yon adjustment pending li lawfully. Men nevertheless, sitou pou yon moun ki te vini ki rete, m esplike sa wi, pa egzanp yon moun ki te vini ki overstay sou viza, yo chwazi di ou vyole yon lwa, konprann byen, sou baz yo arete w la, yo di ou te overstay nou arete w, yo ka mete w an detention. Men ultimately sa m vle eksplike avèk yon moun, yon moun konsa depi w pa gen pwoblèm, ultimately yo pa ka depòte w. Yo pa, yo pa t menm sipoze ap fè sa y ap fè a. Men konprann, men lè m di yo pa t sipoze a, se sa m ta vle nou konprann. Paske sa n ap, sa n ap fè la se yon analiz an pwofondè n ap fè bò isit la pou n ede moun yo konprann. Paske gen de aspè nan koze a. Ou gen yon adjustment pending e nòmalman ou se yon moun ki sou wout regularize yo, ou pa ta sipoze nan priyorite yo pral pale, ou wè sa zap diw la? Sa se administrasyon kap fè bon sans, rezon, men yo menm se yon administrasyon ki vini jisteman pou fè moun pè, men lojik yo yo di bon m pa bezwen konnen ou te le. Ou te vyolon lwa migrasyon m gen dwa pou depòte w. Menm lòske yo konnen ke y ap arete w, lè yo di mèt isi al fè dosye a, premyèman w ka aplike pou bon. E menm lè yo ta parèt devan yon jij devan w, ou konprann, yo pa konnen ou pa konn sa non. Wè w parèt devan yon jij, jij la ap di ok ou arete li men sa k pase? Ok men li gen yon adjustment, li gen yon relief. Ou pa ka, ou konprann? Ou pa ka tou pral depòte yon moun ki gen, ki gen yon relief. Fi koul di mèt li yo yap ive mwen bon just men yo yap fè li se sa yo di e sa m konprann byen sa map di w la la se American Immigration Lawyer Association ki voye sa nou rele yon practice alert ok. Yon enfòmasyon konsa nou pa ka pataje l avèk nou. Yo voye yon practice alert. Yo di men sa yo konstate k ap pase avèk kèlke kliyan ki nan de voyage cité des states tankou Florida, anpe patou nan peyi a. Florida, Texas, California, Illinois, New Jersey, Michigan, Colorado, Kansas, Virginia, donk anpe patou yo di men sa ke jounen jodi a yo di w ke ice ouvri zèl li. nan airport yo, se pa yon kesyon fly entènasyonal, menm nan fly domestik yo, yo la yap bloke passenger de concert avèk TSA yap gade, ou pa konprann, e yo di w ke, e se tris sa nap di a la, de kliyan ki genyen de azil pending, bon si yap arete moun ki gen adjustment pending se pa azil pending e pou yo pa arete, m pa konn si w konprann. So, si yo nan arete adjustment pending, e pa azil pending pou yo arete. Donk, ou konprann? Ok. E, donk, nou pa bezwen pale dou moun ki te gen removal order. Ay di moun ki gen final order of deportation. Nou pa bezwen pale de moun sa yo. E moun sa yo, mwen esplike yo. E sou konprann? E... Je nou di yo manye legal, adjustment of status la vle di ke ou nan yon peryòd ki rele period of authorized stay. Konprann? Ou gen, ou gen, se yon peryòd kote ou otorize pou ret nan peyi a. Se sa adjustment of status la di. Men de manye legal, li pa anpeche ke yon ajan ICE gen dwa kesyone ou, detni ou. Se sa k fèt la. Par le fait que li wè ke ou te vyole, li te vini overstay, sou baz sa, li deside kontre tout lojik e de bon sans, paske li konn fè de diskresyon, arete ou kanmenm. Byen ke li pa make sense, li pa make sense, puiske ultimately, Moun sa a ou pap kapab remove li vreman vre. Men nan, nou ka konprann pa delà de sa, gen moun nan ki gen ijans, si ijans ou genyen pou ou vwayaje, mache a tout papye ou. Konprann? Pran receipt ki di ke ou resevwa azil pending ou oubyen adjustment pending ou, a li tout bagay ou nèt. Mache avèk tout papye w. E jounen jodi a, si efektivman ou gen 2 nimewo telefòn pou kòmanse kenbe nan tèt ou oka, pase, wè sa m di w la, bezwen fè detwa nimewo. Wè sa m di w la. E mentan pa bliye ke sa nou di w la se yon alèt ke yo di yo konstate pandan, pase alèt sa a soti egzakteman le 27. Le 27. E asosyasyon an di tout avoka yo ta sipoze pale avèk kliyan yo ki pa nan stati lawful li plis pou eksplike yo risk aktyèl ki genyen sou sa n rele travay domestik e yo ankouraje yo pou yo kontinye fè rapòte si yo wè sitiyasyon sa yo ap pwodui. Donk yon sitiyasyon konsa. Li vle di ou ka konprann li tradui ke Administrasyon an e nan an mòd vitès sè dènye jou. Se sa l vle di. Men dan e se sa wi. E e se sa m ta vle w konprann. Men dan youn nan bagay ki te touche m dènyèman se yon Yon yon moun ki konn ap swiv mwen ki toujou di bon Dionel bon se sou ou toujou konn ap kalme lespri nou bagay sa yo. Mentnan lè w resevwa enfòmasyon tankou sa ou gen 2 chwa ou gen dwa di a kache l e pa ta vle fè moun yo al enkyè ou ka konprann pa di l pou w rasire moun yo men nou pa ka fè l paske yon moun ki gen yon adjustment pending fòk li konnen ke gen risk sa a jounen jodi a. Fòk li konnen ke gen risk sa a, e nou oblije pataje l, byen ke yo obsève l pandan lè 48 è. Sa ka rive apre kèlke tan gen yon ti dlo ki poze, sa vle di nèg yo sou, ou konprann, nèg yo sou vitès yo se dènye jou, ou konprann? Se sa l vle di. Ok. An tou ka. M swete ke w konprann. E jan m te di dènyèman, lari a pa bon. Ok. Se dènye jou lari a pa bon. E sa n vle tou. Donk se te yon plezi pou nou pale. N ap kontre nan yon lòt videyo. Fòk nou kenbe, nou pa ka lage. Toujou rete pou nou pote pou ou lè tout dènyè enfòmasyon. Se te yon plezi guys.